Bonjou tout moun alò m espere ke nou va byen nan non Bondye Jodi a nou pati pou yon lòt videyo kote ke mwen pral moutre kòman pou sila ki fenk ap itilize aplikasyon Audio Evolution Mobile Studio sitou pou sa ki debitan. Mwen chwazi fè yon video kote ke mwen pral moutre nou kòman nou kapab fè yon mizik e ki efè nou ta ka sipoze mete sou mizik la. So m konnen pafwa nou santi nou yon ti jan kontrarye paske le fèt ke n ap itilize aplikasyon. Nou poko konn vrèman enpòtans aplikasyon e nou pa konn kòman pou nou travay sou aplikasyon so ok avan mwen kòmanse pa bliye abòne like pataje epi kòmante anba chak video m yo jis pou mwen kapab elaji odyans mwen so ok la sa se aplikasyon odyo evolisyon mobil studio so. Nou prale nan pwojè e nou prale nan charge le pwojè e pi nan fè an sòt nou pran yon yon an di sa se yon vwa ok so sa se yon vwa pou sila ki debitan ou di mwens pou pou sa ki ki pi pèfòman pa rapò avèk debitan yo M konnen ke nap gade video a tou so m panse ke se jis pou moun ki pa debutan yo se tankou m ta ka di se yon rekapitilasyon map fè pou yo so sèt ok revenons à nos moutons la nou prale nan twazyèm kaze a ti tou an la pou nou kapab ajoute efè nou ta sipoze ajoute premyèman moun ki debutan m yo moun ki debutan nan aplikasyon. Lè ke nap travay yon vwa, nou sipoze mete di e sè. Nap, nou sipoze mete di e sè. Di e sè lan pou kisa? Nou kapab mete l an premye, sa vle di first, first, an premye, e konsa nou kapab mete l an an twazyèm ou byen depandanman jan w ka mete l. So, nou kapab mete l, so, padon, nou kapab mete l an premye, e konsa nou kapab mete l avan de e fè ki se.

tankou ann di konsa pou pou moun k ap rap yo tankou asonans avèt aliterasyon tankou lè n ap lè n ap lè n ap fè anchènman sa yo tankou lè n ap fè sa sa fè wè sa fè kèk tan sa fè kèk tan sa fè kèk tan so vwa a avèt s la di esè lan li atenye nan bwi sa pou l kapab ann rant vwa a. pi agreab a lorey so meni vwala nou pral klike sou di esè di esè se li menm ki pou pèmèt atenye nan son s avèt f s epi la na prale kote koulè vè lan nan ti kazye a nap detektel nou kapab desann ni poun kapab konn koman lap desann nan son s an vwa s an f avèt s. Epi nou kapab sansitivity ok epi nou kapab desann nan frekans li epi atak la nap gade so tou depan de vwa pa nou vwa nap itilize a ok tou depan de odyo a sa vle di vwa nap anrejistre a pou nou tande kòman son èf la ou konprann epi nou la lè nou fin met di esè

M te di nou sa deja resamman nan yon videyo kote ke mwen tap pale de Tune Boosters Compressor. Tune Boosters Compressor se yon efè ki pèmèt vwa a regilye tankou si tout fwa vwa a, lè ke ou fin anrejistre vwa a, ou tande yon kote yon pati ki wo, yon pati ki ba. So, se li menm ki pral fè rann vwa a regilye. Ok, so.

ki pou atenye nan vwa a epi mekòp la nou kapab bal yon ti mekòp makeup so men poukisa m di nou pa tèlman dwe moute sa paske li kapab rann vwa a dezagreyab epi nou prale nan kote k make oto a nou dezaktive pwen vè la nou kite l nou klike sou pwen vè la pou l dezaktive wè mwen klike pou l dezaktive nou release. So, nou kapab desann li oubyen moute l, tou depan de jan w ap tande vwa a pou lè w ap travay li an. Ok. Epi atak la, nou gade jan pou nou ata, vwa a pou l atak, pou nou atake, pou l atake vwa a, kòman kapab, efè a kapab debite sou vwa a. Epi, side chain, side chain, se, se toujou ankò pou vwa a kapab anbeli, amelyore. Ok, so, twazyèm efè,

Sa se 3 efè ki primòdyal, ki, kòman m te ka di sa, ki priyoritè lè ke n ap travay yon vwa, lè n ap fè yon miksaj de son. So, se 3 efè sa yo ki vrèman primòdyal, ki vrèman enpòtan, ki vrèman alabaz. Nou sipoze itilize yo, yo obligatwa. Ok, lè ke nou fin fè vwa a, sa vle di. Nou fin met efè sa yo, sètadi pwojè a li gen tan inacheve. Lè m di inacheve, li poko fini toujou. So nou gen dout efè nou pral ajoute. So nou ka konstate nan pati kaze, twazyèm kaze a, yo ban nou 3 efè, wè, de plis. Wè, 3 efè, de plis. Sa vle di yo pa ban nou lòt kote pou nou mete efè nan pati sa yo. Kounya la sa nou pral fè? Nou prale nan katriyèm kazye a, nou prale kote k make F-Sings, so kote k gen 3 3 ti ba de sispansyon, 3 pwen de sispansyon, n ap klike sou li, vwala, epi y ap di konsa seleksyone gwoup, so ann fè ansòt Sa nouvo group nou nap klike nou pap koupe nan kou group 2 pase m te gentan projè sa son projè ki save deja m te gentan ap travay sou li so na an nap ouvè tankou paske lè nou menm nou pral travay lè yap di seleksyone group la se konsa lap parèt lap parèt nouvo group epi wap klike sou nouvo group epi nou nan dènye kazè a wap prale la epi wap retire master vwala wap mete sou group 4 paske se group 4 ki te la ok so konya la lè ou fin metel konsa epi ou prale nan next poukisa m itilize lòt group se poum kapab ajoute dout zefè ok so banm repran pou ou. se pou mwen kapab ajoute dot zefè paske nan premye premyè pati kote ke pou mete efè yo yo pa banm ase posibilite pou mete dot zefè sètadi m oblije wè wè wè a yon sèten moman done mwen mwen mwen oblije ajoute yon lòt gwoup jis pou mwen kapab mete dot zefè so vwe jo a dwat Pa kite jo sou sou bò goch sèlman, voye jo adwat, kote k make next lan, sa vle di swivan, sa vle di nou prale n ap klike sou li 2 fwa, yon, 3 fwa, yon, 2, epi 3. So, wè kote nou te seleksyone a, anpi master a nou te anlve l nou mete l gwoup 4, so, sètadi se se avèt pati sa gwoup 4 la, sa vle di li gon anchènman ki fèt ant gwoup 4 avèk. track piske nap travay de audio a so ok kounya la nou gen lot pati 3 kote nou kapab mete efè 3 pati so lè ke nou fin mete EQ so nap mete yon lot EQ EQ sa se frekans yo nou pral retire kote k parèt dezagreyab lè vwa. Dezagreyab. So, nou pap itilize 1, 2, ou wè sa m di w lan? E 3. Nou kapab itilize 3. So, n ap, n ap tande, n ap tande kote k gen bi yo. Tout tan de fwa n ap avanse l, n ap mete l dèyè, n ap avanse l pou n tande kote k gen bi yo. Ok, kote k gen bri. Epi pou n desann ladan. N ap, avan nou desann li, voye je w anba kote k make Q-Factor. Nap, nap, nap, nap avanse l nèt, avanse l pou jiskaske nou plen l, epi nou mete l mwens. Apre sa nan gain nan, nap desann li, wè, nap desann li ann ale, wè, nap mete l anba kote, sa e kote vwa a, lè w tande vwa a dezagreyab wi, epi nap fè suivant, next, nap moute sa a a men nou, a dwèt nou, ok, so nap avanse l, tou depan de kote vwa a pa, avan nou avanse l, so, padon. Nap ale nan Q factor anba a dwat so nap klike nap metel nap plenl nèt jis pou nou ka avansel nap avanse nou kapab kite men nou sou gain anba poun avanse e padon sou frequency frequency sa vle di frekans an poun gade jan frekans an ye nap avansel nap avansel de tanzantan ok nap avansel si e la humm m di oh la sa e la kote vwa ap bay pwoblèm so m prale nan gain. Epi map desann li ok m desann li tan de fwa m tande yon lòt bwi map moute sa ankò epi m peze Q factor m bese l m fèl vin mens epi m avanse l avèk frequency m prale klike menm la map avanse l map avanse l si gen lòt bwi la m di oi la gen bwi ok so m desann epi si m wè wè lòt 3 pati sa yo 1 avèk 2 e 6. Pa al ladan yo. So sa yo pa la pou desann frekans. So yap agrave vwa ok. So nou kapab mete yon lòt EQ ankò ok. So poun fè menm travay la desann nan frekans yo so nap nap tande so nap tande so an ale frequency nap kite men sou frenkens nap avanse pou jiskaske nou tande yon lòt bwi nou kote gain nan nou desann ni. Ok nou desann li vwala nou desann epi nou pran nimewo 4 la ankò n ale n ap avanse l n ap avanse l n ap tounen l kote k gen bi an ee la gon bi la gon bi epi nou desann li baw epi nou pran lòt la ankò pou jiskaske nou tande bi ee nou desann kiw faktè lan epi frikennsi epi baw baw n ap avanse n ap avanse ee la gon bi. Epi m desann li tadon geny ba w wè tou dousman so nou pa desann li nèt pa desann li nèt e zòrèy ou pral ba w anvi konnen ki a ki nivo pou w desann li ok so lè m fin mete 3 ekiw yo tou depan de ou menm de jan travay ou an epi lè m fin fè tout mach a swiv sa yo.

bwi so ou kapab metel ok so ou kapab avanse desann li anba tan de fwa kout ou vle metel la ok so ou kapab metel a nivo ou vle jan vwa a sil gen bwi epi nou peze nèks nou repezel ankò so nou prale a goch nan katriyèm kaze epi nap reklike sou gwoup 4. n ap mete yon nouvo gwoup. Lè sa a, nou pa prale nan dènye kaze ankò. Nou pa pral klike sou gwoup 4. N ap kite l konsa. Epi lè n rive n ap peze next. N ap repeze l. Epi nan gwoup 4 la, n desann anba, voye jou anba, kote ki gen 3 tou yo, dènye tou an, w ap klike sou dènye tou an. Wè anlè, w ap wè kote ki make master lan, ou klike sou li. Epi ou lye l ansanm ak gwoup 4. Ou pa ka lye l avèk gwoup 3, avèk gwoup 2. Pou ki sa? Paske gwoup sa yo pa fè pati de pis sa, de pis sa. Ou wè sa m di w? Ok. So, kounye a la, nou gen lòt pati ankò pou nou. Tan de fwa w ap, m ap montre nou. So, ok. Kounye a la, ou kapab mete yon ti noise gate. Ou kapab mete 3 ou 4 noise gate paske tou depan de jan travay la ye pou anlve bwi. Ou konprann? Epi lè nou fin fè sa, lè nou fin fè travay sa yo, nou kapab itilize grafik EQ Band. Se pou travay frekans yo, ok. Lè nou fin mete grafik band, nou kapab mete grafik EQ ankò. Toujou ankò dezyèm nan, jiska twazyèm nan, so.

Nou mete nouvo gwoup, gwoup 6, epi nou prale nan next. Nou repeze next ankò. Epi gwoup 5 lan, ki te gentan lye a gwoup 4, kounye a n ap fè gwoup 5, nan twazyèm kazye a, n ap peze klike sou master, epi nou mete lye l a gwoup 6. Ou wè sa m di w? So m panse nou gentan, nou ase entelijan pou n konprann sa m ap fè a. So ou menm. So ou kapab fè kontinite a sou tou depan de kantite efè wap mete. Epi lè nou fin mete efè sa yo, so nou kapab mete yon ti high pass ok so high pass pou rann vwa a nòmal so high pass nou kapab avansel metel tou depan de jan vwa a pral sonnen. Epi lè ou fin fè sa.

Sa vle di wap tande l de goch a dwat so e lè wap tande l o milye lap o milye tou so off la wap mete l an 24 bit so apre sa ou prale nan pik ou klike sou pik vwala epi ou kapab mete l an 14 epi ou klike sou Nan kaze kote gen ti pwen vè lan, ou klike sou li, ou anlve l. Epi ou fè atak la, ou fè release an, so ou travay li. Epi lè ou fin met sa, ou mete, padon, so nap mete yon ti tune boosters gate. Oh padon, e pa efè sa non, so padon. Nap mete, ann di konsa nap mete tune boosters time. Matching So nap nap mete on nap on ti jan bal on satirasyon So satire mizik a So wè sam di on fout l on ti satire padon pou ekspre ekspresyon sa a fout la e ou fout la So ou kapab satire l Saturate Mix So apre sa ou ba l on nan high pass sa ou ranje l nòmal Tou depan de jan wap travay la 16 bit sa ka rete ou pa ka desann li ou pa ka moute l twòp So 16 bit. Epi lè w fin fè sa a, anchenman sa yo, ou peze next, ou repeze next, epi ou prale nan nan gwoup 6, ou wè sa vle di premye vwa n ap travay la mezanmi, so bagay yo pa konsa, bagay yo pa legliz, so ou ajoute yon nouvo gwoup ankò, epi ou repeze next, ou repeze next, epi ou avanse, so kòm ou te gentan, etandone ke ou te gentan lye gwoup 6 a gwoup 5. Kounye a la w ap klike sou twazyèm kazye nan gwoup 6 an epi ou peze Master apre sa ou lye l avèk gwoup 7 epi kounye a la so avan nou wè lè n ap fè anrejistreman mete plizyè pist lè m pale de pist padon m ap retounen apre sou pati sa ankò next ou many tankou an n di sa tout sa yo se pist tout sa yo kote vid yo so nou kapab di nou gen apeprè 9. piste so m kapab ajoute toujou sou li mete 10 piste ok sou li fè konbyen fè 19 so fè 21 o gen plizyè wi so ok api m prale nan next ou wè la m pral ban nou yon ti konsèy ki vrèman enpòtan ki vrèman primòdyal. So m panse ke nap pran l kanmenm konsè la. Map sigjere nou kote ke lè ke nap mete 3 efè ki se Drawl Delay, Delay e Reverb efè sa yo avan wè la an di an gade wè group 7 so nou prale nan pis group 7 Wè la, nou prale nan group, nan tra, nan pis group 7, track 8, e track 7. Ok, nou prale, na prale nan dènye kaze la, wè si l te mono, paske efè sa yo ou sipoze mete l stereo. Wè, ou mete l stereo, ok. So, wè kòman l ap ale, kanal odyo stereo 1, 2. Paske efè sa yo ou sipoze mete group la. Tracks pisan stereo pou lè wap tande vwa poul pa gen ankenn pwoblèm pou vwa a ka elaji ok so nap mete nap mete nap mete anvan nap mete se delay oubyen dral delay nou kapab mete dral delay anvan so ok. Epi nap desann li la pou nap desann nou kapab moute l desann li. Epi nan dezyèm nan tou pou nou desann li nou moute l sa e lòt vwa a dwat la. So epi delay nou mete yon ti delay so desann moute l ok. Apre dènye a nou kapab mete m konseye nou mete 2 reverb so premye reverb la nou mete l epi nal kreye yon. Yon lòt gwoup padon so nap retounen nan trak la gwoup 7 la kote ke nap mete nouvo gwoup se gwoup 8 epi n avanse l etan done gwoup 6 te lye a gwoup 7 so gwoup 7 poko lye avèk lòt gwoup so nap mete gwoup 7 lye a gwoup 8 ok so kounye a nap mete efè a ki se

Chorus, Se pou vwa a bèl, pou l amelyore vwa a, pou l amonize tout lòt dot zefè yo. So chorus sa a, so ok nou ap travay sou chorus, nou kapab desann li e moute l tou depan de jan vwa a repete a ok. Nou sipoze moute sa, wè dènye kaze a, nan dènye kaze a nou sipoze mete level a san pou san ok. Epi.

ok so epi flender a pa pa desann li pa moutel twò wo metel a yon nivo nòmal ok so se konsa lè nap travay yon track an di konsa lè nap travay yon miksaj yon yon track ok so sitou pou sa ki debitan yo m konnen pou lòt moun ki pwo yo ki yon ti jan pwo nan aplikasyon an M panse ke yo aprann ankò mye. M panse sa sa video sa se kòmsi yon rekapitilasyon mwen fè pou yo. Men m panse ke l ap vrèman enpresyone lòt moun. So pa bliye abòne avèk chanèl YouTube mwen ok. So m pa bliye di nou sa tou nimewo m se 38.